Men m pa t gen le chwa. M rive yon kote, m pou kont mwen. M pou kont mwen. E si m ta kòmanse pale de opinyon m sou rezo sosyo, moun ap rayi m. Pa egzanp, m pral di nou, m kont wi pou moun yo achte elikoptè, pran zam, al kraze tout katye popilè yo nan lide yo pral tiye gang. Ki gang? Gen gang an Ayiti? Kot gang lan? Kiyès ki gang lan an Ayiti? Sa k gang lan? mache tiye yon pakèt jèn gason pou granmesi nan lide gang non men son sistèm ki kreye mwen menm sim te an ayiti m pat mwen menm son zam m tap pran tou kòman m tap fè viv gwo kap gwo pakèt jèn gason kap kila e opsyon yo pa gen ankò menm wi banm diw on moun ki paka vin etazini la ki paka al sendomeng Se nan yon geto l ka viv, li pa ka al oken kote. Aktyèlman, si w kite Site Solèy, w al ret Dèlma, y ap tiye w pou bandi. Ou kite Site Solèy, w al ret Petyonvil, y ap tiye w pou bandi. M sot pèdi yon bon zanmi m la poutèt li kite Laplèn, li moute anlè a, yo tiye l pou bandi. Aktyèlman, si w nan yon geto, ou ta vle retire tèt ou, nenpòt kote w ale, y ap tiye w pou bandi. Ou t ap viv lòt bò a, w ap kite zòn nan pou w moute an pwovens pou w al viv, y ap tiye w pou bandi. Sa di kounya tout moun ret kote yo ye a kounya si tout moun ret kote yo ye a pa bouje kounya yo pral mache nou pral pran elikoptè de gè nou pral kraze geto a tiye dènye moun ki lan geto a ok nou ba ou opsyon ok nou ba ou opsyon pou nou di ou menm ki pa bandi lan geto a ou menm ki pa bandi lan site solèy sòti nou ba ou opsyon sòti al ki kote Nou bay opsyon pou moun ki ki kote izo yo pou yo sòti, sòti al ki kote? E kwe yon masak nou bezwen fè, tiye pitit pèp la, tiye pil moun, epi apre sa pou nou fè konnen, apre sa pou pou menm grangou an, pou menm grangou an timoun toujou ap dòmi lan lari pou yo pa gen opsyon ankò pou nou reyitilize yo lè nou vle sakaje peyi an. Poz pwoblèm Ayiti toujou pou yon ti moman wi. E sa fè lè map tande moun ap di yap al achte elikoptè ki gen chèn bal, e manje pou nou achte bay pèp la wi, e lekòl pou nou mete wi. Kounye a, nou pral depanse kòb nou nan achte pil zam al tiye moun anba. Kounye a, nou panse pwoblèm Ayiti e pwoblèm tiye moun ki gen bagay sa yo. Non! Mwen m anndan Site Solèy. M pa t wè Ministè Afè Sosyal non anndan Site Solèy. M anndan Site Solèy. M pa t wè Teyat Nasyonal anndan Site Solèy non. M anndan Site Solèy. Leta pa t prezan non. Lè, lè Leta pa prezan yon kote, se pèp la k vin Leta pwòp tèt li wi. Mwen al redi nou, nenpòt kote ki gon absans, l ap gon bagay k ap bouche l kanmenm. E ke jodi an, tout direksyon n ap pran pou nou fè, nou di nou pral fè dis, nou pral fè dat. E peyi a, e peyi a nou pral kraze pi rèd. Se resous peyi a n ap detwi. E pi nou, la m ap tande moun yo, la m ap tande Ayisyen ki pa lan geto yo, mwen nou vin pi kriminèl ke nèg ki lan geto yo. M ap tande sa k ap sot lan bouch nou, mwen nou pi kriminèl ke nèg ki lan geto yo. Mwen m gen 2 nèg mwen batay kont yo nan politik se paske anpil nan nèg katye popilè yo yo kite politisyen manipile yo men mwen mwen toujou di sa nèg sa yo si yo te antann yo si yo te renmen peyi vre si yo te